Nan videyo sa, nou bal konnen tout boul jou pou jou, dat pou dat yo. Sa vle di nou bal prezante w tout boul ki te soti nan 4 dènyè zane yo sou Jòjya, Florida ansanm avèk New York selon archiv yo. Men nou bal tou pwofite di w tou ki boul ki bal plis pwobab pou soti selon frekans ak sekans boul sa yo. Pou n al konnen boul ki toujou gen tandans renmen tonbe selon jou pou jou, dat pou dat sa yo pou jodi a. Eske selon analiz yo moun ki te sòti nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo pral toujou gen menm tandans pou yo respekte e pou yo tonbe nan menm peryòd sa yo? Rete nan fen videyo sa pou n al dekouvri ansanm tout boul jou pou jou dat pou dat ki te sòti yo e ki boul ki pral plis posib pou tonbe jodi a selon jou pou jou dat pou dat sa yo. Jis avan ke n kontinye, n ap raple w ke gen yon bòn nouvèl pou tout kominote Cholotou a. Dezòmè, si ou bezwen gen aksè pou konnen boul ak maryaj ki trè pwisan ke nou bay anndan vip Cholotou a, gen 2 fason ou kapab rantre. Premye fason, ou kapab pran abonnman YouTube Membership vip ou an anndan YouTube, konsa w ap kapab gen aksè pou gade videyo pwobabilite nou lage chak jou pou jwenn boul ak maryaj yo anndan vip Membership. YouTube la. Dezyèm fason an, pa bliye kounye a nou pa itilize WhatsApp pou fè vip, nou gen pwòp platfòm nou kounye a, moute sou www.choloto.com, se la ke wap ranpli yon fòmilè pou fè yon demand de patisipasyon pou antre nan vip a. Konsa wap kapab fè pati de fanmi ki gentan kwaze pye yo deja anndan vip sa. E pa bliye tou, se la ke wap kapab jwenn Kwad Lachans Choloto an. Gratis ti cheri pou kominote an. Nou kite tout link sa yo nan premye kòmantè la. Men jis avan ke nou kontinye, pa bliye bay video sa yon like pou apresye travay lan, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous d'activer la petite cloche de notification surtout, kòmsa. Pou ne pa rate okenn video. Pa bliye si w ta bezwen konnen ki tout sen kap fete pou mwa sa, tout boul ak maryaj ke yo pote, video boul lalin yo ak analiz pwobabilite boul cho ke nou lage chak jou sou chanèl la, nou kite tout link video sa yo nan premye kòmantè la. San pa pèdi tan, ann antre dirèkteman nan video nou genyen pou jodi a.

Epi dan la sware yal ba nou 398 89 27 se konsa ke sa te ye. Ki donk an konklizyon boul ki te plis tonbe nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo nan jou pou jou dat pou dat sòti le 16 jiyè 2022 pou rive 16 jiyè 2025 yon jou tankou jodi an boul cho ki te plis sòti guys se te

Juillet. Pa bliye fas travay lan pa fasil peze ti bouton like lan pou nou la fami abone zanmim epi pataje paske sa ap fè nou plezi li mande anpil recherche le 17 juillet 2023 la fami nan boule ki te soti nan Georgia e se te 976 a midi 04 20 epi 932.

e 58 67 epi dan la sware la fami nan e New York e la fami yo te ba nou boul sa ki pa lòt ke 647 19 39. Donk an konklizyon apre tout analiz nan jou pou jou dat pou dat yon jou tankou jodi an boul ki te plis sòti nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo sòti le 17 jiyè

3 fwa, nou vle pale de 55 ki te plis soti kòm boul pè nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo. Epi zanmi pam gen yon maryaj ki pwisan pou siveye le 17 jiyè selon tout analiz yo tou se 89 pa 34 pou ane sa 89 pa. Part 34, La famille pa bliye ou kapab fè pwòp analiz ou tou zanmi pam. Travay lan vrèman pa fasil, peze ti bouton like lan, yon di lòt, pataje pou nou zanmi pam si w renmen travay lan, kite yon kòmantè di nou sa, yon fason pou n kapab pou n konnen èske nou mèt kontinye lage jan de videyo sa la famille. Si nou pa pataje, nou pa like, nou pa kòmante, nou pa ankouraje travay lan la famille, nap konprann ke jan de videyo sa pa yo pa enpòtan.

Donk, an konklizyon, apre tout analiz, e nan jou pou jou, dat pou dat, yon jou tankou jodi an, boul ki te plis tonbe nan 4 dènyè ane yo, sòti le 18 jiyè 2022 pou rive 18 jiyè 2025, boul cho zanmi pa m ki te plis tonbe nan 4 dènyè ane sa yo, se te 24 42.

nan 18 jiyè ki sot pase yo nan 4 dènyè zane yo. Pou kesyon boule pè la li menm son sèl boule pè, men boule pè sa te tonbe 2 fwa nan 4 dènyè zane ki te pase yo. Se te 22 la fami, 22, epi yon maryaj ki pwisan pou ane 2026 sa. e 18 jiyè la famiy siveye pou nou de prè anpil selon tout analiz yo grenn maryaj sa 38 par 22 ki posib pou monte pou ane sa selon tout analiz apre 4 dènyè zane sa yo nou pote yon grenn maryaj kòm bonus pou ou pou siveye anpil la famiy. Video sa zanmim li pran tan, nou parle anpil, nou konnen ke fanmi ki apresye travay lan lap apresyel naturelman, li pap menm bat kòl menm lap peze ti bouton like lan, li santi ke video a enpòtan lap patajel nan de twa group pou nou, fè sa zanmi pam, ba nou abone, abone ak chanèl lan, epi. Pran abonman YouTube membership lan tou zanmim pou ankouraje paj lan pou avanse zanmim trè enpòtan epi al patajel ak yon fanmi yon zanmi pa bliye tou ou menm tou kapab fè pwòp ti analiz ou nan boul sa yo kem te bay zanmi pam video sa yo pran tan mèsi paske ou te rete nan fen video sa peze ti bouton like lan tanpri pou apresye travay lan pou ba nou plis kouraj fòs poun kontinye fè travay sa travay lan pa fasil peze ti bouton sabone an pou abone. epi patajel pou nou peze ti bouton like lan tou zanmi pam kontinye gade video boul cho sou chanel lan video boul per video boul la lune toujou rete konekte avek nou pase yon bonne joune zanmi pam se te video sa ke nou te pote pou ou nan enteval e soti le 16 juye jiska 18 juye. e boul jou pou jou dat pou dat. Yon remèsiman trè spesyal a chak grenn nan nou ki te rive nan fen videyo an. Pa neglije pataje videyo sa pou nou ak yon fanmi, yon zanmi nan kontak ou. Bay videyo sa yon like pou w apresye travay lan. Pa bliye rete konekte ansanm avèk nou pou w kapab konn tout videyo n ap lage yo. Bye bye tout moun, nou renmen w anpil, randevou pou yon lòt videyo.
Chouloutou 509.